Kiyès ki te bay Zayus César konsèy pou l te rantre nan bif ansanm avèk Rudy Thomas sa? Hum! Ou konnen nèg yo odasye menm. Kòm ou nèg ou fè konnen ou gen dosye, ou gen tout dosye sa yo nan la repiblik, non w ap drive, non w ap trennen nan yon seri de ministè, e ou aksepte pran chèk, hum! Sa, gen nèg ki gen kran wi. Gen nèg ki pran kòb pal la li pranl kach li menm. Sa vle di li pa kite tras. Men Esaü Cesar ti Jean aksepte pran chèk. Li pran chèk la silvouplè. Nan men yon minis yap mennen ankèt sou li kòm dwèt long. Yon fanm. Nyo Lalin ki se te minis spò. Nan ankèt ki mennen yo jwenn dam sa l gen dwèt long siperyè. Poutan lè yal gade nan archiv yo jwenn Esaü Cesar gon kaka aran lap pran chak mwa nan men dam sa wi. Men se pa sèlman sa, nèg yo chaje konsiltasyon oubyen nèg yo chaje chèk yap jwenn nan yon seri de ministè poukisa pou ki rezon pèsòn pa konnen yo paka jistifye rezon yo epi ou vle mennen batay Batay sa kap mennen la, batay ki dwe mennen pou peyi a fok nou pwop wi. Fok ou clean, fok pa gen grenn zanno kay òfèv. Enben kite nou diw Esaü Cesar alyas Tijan. ki nan jou pase yo pran pòz lwa nan tèt li, l ap di se se Roudy Sanon oubyen se Vitelòm ki te pote kanè bay Roudy, se Roudy ki t al dèyè l nan men Vitelòm, koze anpil epi e e Roudy li menm li remèt Pierre Espérance, anpil koze te pale zanmi entènot, men Roudy vin avèk de prèv tanjib ki montre aklè nan ki nivo Esaü César se yon kowonpi nan dènye nivo menm jan avèk yon pakèt lòt nèg ki nan maten deba. M pral pot detay yo ba ou, paske m pa envante anyen e m pap kenbe enfòmasyon dèyè m, m pa pral nan syèl avè l. Li la a, se pou ou l ye. Ou jis bezwen pon ti pasyans, pran plas ou. Chita kote m nan la a. Ou pral tande sa k pase. Kòman nou ye? M kontan antre lakay nou, se toujou avèk menm plezi a. Nou pral gade kòman sa ye pa bò isit, kisa k ap di, kisa k ap fèt. Esdras Fils-Aimé se non chanèl la e se mwen menm egalman ki ansanm avèk ou la, zanmi entènot. Nou pral gade ansanm Kòman sa ye pa bò isit? Kòman sa ye lakay? Ok. Nou di batay pou libere Ayiti a. Ou wè batay sa nenpòt moun pa ka mennen l. Pase on nèg ki pran plezi w ap pran chèk nan leta a, ou pa p regle anyen vre. Se pa on travay ou fè, se on chèk yo ba ou ki prèske konsidere kòm on chèk zonbi. Ou gen plizyè ti zanmi, ti boubout, ti mennaj ou ap mete nan leta epi ou panse ou pral mennen batay an favè peyi, se manti. Fòk ou klin, fò men ou pwòp. Anpil nèg ta renmen mennen batay vre pou Ayiti, men se pa done a nenpòte ki. Paske mennen batay pou Ayiti a fòk ou gen, fòk ou gen men pwòp. Enben, nèg k ap mande kanè Jovenel Moïse yo, se pa tout ki gen men yo pwòp. Ou wè nèg k ap pran pòz Lwa Ti Jan monte l, k ap di yon seri de bagay, koze kremòl etsetera. Dwèt long pase yo pa gen. Tout dènyèman la misye ap kriye nan yon emisyon paske yo raple youn nan madanm ni yo wi. Bon, manman pitit li, bon, m pa konn si pou m di madanm, mennaj, antouka l gen de, tou lè de nan diplomasi a. Yo gen lè raple yo, sa vle di, yo revoke yo. Nèg sa soti pou l kriye, monchè. Se lòt la, se Louko k ap di misye, non monchè, konsolo, pa enkyete w, dosye a nan men m, y ap repran tou lè de madanm ou yo, pa enkyete w. Kounye a, menm nèg sa a, li di w l ap mennen batay pou Ayiti menm. Se menm nèg sa. E misye tèlman gen dosye men mamoun misye ap mache. Se moun ki nan gang tou dènyèman la nou tap tann yon seri de prèv nap tann yon seri de bagay. Se tris wi menn. Ou konn kòman m konsidere Ayiti a la a? Se tankou du tan de Abraham oubyen Lou? Bon, si istwa sa egziste vre, paske ou konnen gen anpil istwa yo ban nou nan Bib la, ou konprann. Kote yo pa ka jwenn dis jis, yo pa ka jwenn senk, yo pa ka jwenn ven, yo pa ka jwenn trant. Si w ap pase jou w nan près la la a pou w ap chèche lè jis, moun ki jis, moun ki dwat, moun ki pa gen dwèt long, moun ki pa gen dwèt kolboso, moun ki pa gen dwèt siperyè, moun ki pa gen sis dwèt, Li difisil. Paske nèg yo, se kòm si nèg yo antre nan yon asosyasyon brasè. Nan yon asosyasyon m pap ret grangou. Nan yon asosyasyon fòk bouch mwen bwase. Nan yon asosyasyon fò m dechèpiye yo. Nan yon asosyasyon ann deplimen Ayiti ansanm. Nèg yo monte yon viv ansanm nan sans sa sou do Ayiti a menn. Se balon ou pa bat wi. Depi yon gouvènman monte, premye bagay nèg la wè kèt kiyès m gen nan gouvènman sa la? Bon m gade m wè kiyès m gen la a? Ke m wè a, an bon m wè an, minis spò a, a men misye patnè m li ye. Misye ka ban m yon 3 chèk. Sa se premye bagay ki monte nan tèt nèg la se sa wi. Se kiyès mwen genyen nan gouvènman sa a? E se nan bagay sa ki fè m di w e pa tout nèg ki ka mennen batay pou Ayiti sa a. Nèg yo ka ap ranse, nèg yo ka ap di afè pa yo, nèg yo ka mete yo nan pozisyon bagay, menm di w pa gen ba, pa pa okipe nèg k ap di w y ap mennen batay pou Ayiti a, pa gen bagay konsa vre. Pa gen bagay konsa. Nèg yo se afè pa yo y ap regle. Kounye a ban m fè w tande. Kòman Rudy Thomas Sanon ap dekale Esaü César? Prèv a lapui, chèk avèk non Esaü César Ti Jean Charles. Ann ale. Ann ale. Mwen wont wi. Wè, onètman m wont pou yo. E sa k fè m toujou di w, bay wont pou moun sa fò m chanje l. Wè e pa non m. Se pa non m non. Chèk la e pa non m li gen ladan l non. Men m wont pou misye wi menn. Ann ale la. Kob M pral fè nou wè konbe kob Ezayi ap pran nan men yon minis Nèboulem Ay bay lè tap mennen ankèt sou minis lan Epi sa yo jwenn E sa fèm ka montre yo pase se bagay ki nan men lajistis Si minis lan yon jou gen poul parèt devan lajistis sa yo gen pou parèt E ou mèt mete yo premye chèk la m wè sou ekran an. Eh. Si w ka rale non minis, mwen mèt rale l wi pou nèg e e gade kobe kòb Ezayi ap pran nou wè nou wè non ki moun ki la a? Nadia Lynn Sarah Octavius minis dèspò a gade kobe kòb Ezayi ap pran lan men w minis 50 mil goud peye se chèk alòd de Ezayi Cesar chèk nimewo Kot nimewo chèk la? 50 mil goud. Chèk nimewo 08 13. Sa se lankèt yo tap mennen sou minis lan, yo jwenn ou se moun minis lan konn bay ti kòb. Bay dezyèm chèk la. Ay 30 setyèm ma 2025, bay lòt chèk la. Montre lòt chèk la Salomon. Men lòt chèk la. Ou pa mete l pi byen pou piblik la wè? Non l pa bon la li pa bon fòl ta vire ou virel tèt anba virel men 5 senkyèm mwa 2025 chèk nimewo banm nimewo chèk la 08 07 gade al pran non moun ki mèt chèk la Niola Lynn Sarah Octavius peye se chèk alòd de Esaïe César moutre montan kòb la m wè montan an fon ti redwi ladan l pou moun yo ka wè montan an non redwi redwi lan ou pa bezwen bay bay bay wè 75 mil goud men ki kòb Esaïe ap pran lan men yon minis.
Ti grapyay wi menn. Bay ti 75 mil goud, bay 50 mil goud. 50 mil goud e 400 dola ameriken. 75 mil goud kouye kòb li ye petèt apeprè 13 mil ke e 500, 600 dola menn. Bay grapyay nèt wi. Kèm ou tande yo gen ora, yo gen gwo vwa, yo gen, yo gen e, yo chaje moun dèyè yo. Ou tande ki monnen? Ou tande poukisa misye vin sal vizaj li? Ou konn sak di menn. Li pral fè je l byen chèch. L ap kontinye nan mikwo pale kòm si se kòm si e pa t anyen menn. Kòm si se pa t anyen, pa t gen anyen ki te pase. Se tankou se se se pri Nobèl de lapè l te genyen. Se tankou se nan yon konkou l t ale. Epitou li li li chanpyon, tout bagay oke pou li menn. Pou y ap avili w nan nivo sa a, men chèk ou la, men non w sou li, ou pa ka demanti l. E poutan Dodou ap mennen batay pou peyi, ki batay? Chak minis ki pase, nèg yo rale mikwo a sou moun yo tankou yon zam yo rale yo mete anba kou moun. E ou pa ka pa ba yo kòb la non. Si ou pa panse avèk yo pou fè chèk la sou non yo, chak jou y ap nan deyò ou wi, tankou se zonbi yo lage deyò ou wi. Chak jou Bondye mete y ap nan kò ou wi. Nèg bon, dayè y ap envante dosye sou do w menm wi. Yap monte dosye sou do men ou pap menm okouran de sa yap di a non. Jiskaske ou rele yo pou di Ezayu Seza frè m kisa m gen avè w? Kisa w bezwen? E lè sa pou l di a non mwen ou pa janm rele m, mwen ou pa janm di m anyen, ou konprann, wap bay lòt moun e bay mwen m te oblije fè yon jan la pou m atire atansyon w tande. M te oblije fè yon jan pou m atire atansyon w minis. Men nan kisa n pran menm? yon bann nèg ki swadizan di w yo gen ora, yon bann nèg ki swadizan di w kòmsi yo gen plas de chwa nan sosyete a. Men plas de chwa a. Y ap batay pou yon lòt Ayiti. Men lòt Ayiti a. Y ap batay pou yon lòt chè ki pa yon lòt Ayiti non. Pou yon lòt minis. Senkant mil goud, swasannkenz mil goud, bouda monnen. Pou yon nèg w ap pran w vin sal vizaj ou pou sa a. Ah monchè, mwen kontinye tande paske mwen, e pa mwen kap dekale w, se te antre nan dosye w, te antre nan batay, fòk ou asime tout bagay. Louko li menm retire kò l, Louko di a li menm se e vizaj, se kòman, se karaktè l yap asasine. Karaktè w ap asasine, fòk te gen karaktè a pou yo te asasine l la monchè. Pa menm gen karaktè yap asasine l. E moun ki gen karaktè yo, yo asasine karaktè yo. Ou konprann? Moun ki gen karaktè.
César Esaïe, 75 mil goud. Mwen konnen se sa yo k ap rele isi maten deba. Nou wè gen moun ki ka okipe nou? Mesye nou wè mwen menm, yo rele m pa pouswiv. E ou wè sa m fè la a? Se yon apèsi m bay. M retire l sou ekran an. Ou pa retire l ee. Oh gon seri de son m pa vle lage map lage yo ou wè matè a la m pap lage yo men depi w bat bounda w e si w panse m pè w lè emisyon sa fin la m pral pakin machin mwen devan radyo tele eklè. M desann tou lè 4 vit mwen m fè w wè m. Paske si gon grenn nan mouda an Ayiti e mwen l ye. E mwen l ye. E m anndan tout nèg nèt. Ou wè gen de nèg k ap pale fò la a, m ap chèche dosye pou yo. Ou wè lòt, ou wè ti nèg ki t ap fè bass la, ou wè Louko pa fè bass. Ti eleman ki tap fè bass yè lan ti jan an m pa menm menm konnen m pa konnen w men map vin sou ou m espere w clean.
La misye ap pale de gladimi galèt galèt e vye nèg m konnen wi misye se nèg ki plis fawouchè men depi w antre anba anba louko lòt ankò ou vin pèdi kredibilite w se yon nèg m konnen se nèg ki te ki te kondisip mwen, pa kondisip non m ta di kòlèg de travay mwen, m te travay pasifik menm kote ansanm avèk misye, e nèg ki te renmen bay ti blag li anpil etsetera, e nèg ki ki petèt te kredib men kounya la ou antre anba louko w ap fonksyone, w ap fè bas nan Ezayi Seza nan Ti Jan, Ti Jan k ap bay manti, k ap di w e e e k ap di w yon seri de bagay se lwa k ap pale pandan w konnen se manti, dezole kot kredibilite a ye la ou konprann donk e. Moody di li pral chache dosye pou misye tou. Li pral chache dosye pou misye. Mwen m pa konnen, kèlke swa moun ou ye a, depi w, depi w, depi w kwochi, pase nouvèl Ayiti n ap chache a, se yon nouvèl Ayiti san dwèt long. Nouvèl Ayiti nou bezwen an, nouvèl Ayiti n ap pwomot la, se yon nouvèl Ayiti ki pa dwe genyen, ki pa dwe gen nèg k ap arsele moun. Afè jounalis ap arsele moun nan fòn kanpe sou li. Depi yon moun monte jounalis la gentan chache gen kontak li. Jounalis la gentan chache gen kontak li, gen kòdone l. Toutan l nan inbox li. Fòn kanpe avèk pratik sa paske sèt yn movèz pratik. Nou pa ka kontinye ansanm avèk li. Ok.
M ap vin sou ou. Kounye a, ou panse minis dèspò a, lè ECC fè ankèt sou li, yo di e vòlè l ye? E ULCC fè ankèt sou li, yo di se vòlè l ye. Tip de nèg sa yo ap toujou defann yo lan mikwo? Nèg sa yo ap toujou defann yo. Epi gade pou konbe kòb, gade konbe kòb w ap pran lan men yon moun. Yon moun k ap vòlè gwo lajan. An wap pran wap pran 50 mil goud 75 mil goud konn a yap mennen ankèt sou fi a epi yo jwenn yo jwenn chèk ou e ti bounda moune sa wap pran nan men yon minis. Antouka bon nèg yo a defann tèt yo pase non nèg yo site nèg yo dosye nèg yo pran lari donk fòk nèg yo parèt pou yo defann tèt yo pou yo di e kisa bagay la ye dirèkteman De ki prevyen de ki mannigas. Yay di wè, yay di tout ekip maten deba a gen grenn zanno ka yo fè vre. Tout nèt wi. Janm di a, Glazimir Galette petèt se li menm, Willy di l pa konn misye ditou. Men li pral chache dosye misye kanmenm. Humm. Woww! Bon lajounen tout moun. Esdras Fils-Aimé se non chanèl la. Bon lendi, bòn semèn, m te kontan ansanm avèk ou. M te kontan pataje emisyon sa ansanm avèw kòm de manyè koutumyè dayè chak fwa n jwenn okazyon pou nou fè wout nou ansanm n ap toujou fè li avèk la pli grand jwa. Rete konekte ansanm avèk nou paske w konnen enfòmasyon pa kanpe la. Pa bliye pataje, kòmante, layke, lage nan inbox yon zanmi w, ba l posibilite li menm tou pou l fè konesans ansanm avèk nou pou l kapab vini manb de sète grand famiy. Babay tout moun, nou chape.